Lapolis fè yon dènye kout filè kote ke yo mare kou krab, konprann byen, yon chèf gang, konprann byen, yon chèf gang ki rele Wòch e misye gen yon ti non ki rele 4 ponyèt, konprann byen, ebyen lapolis mare misye 2 zèl pou l al reponn kesyon lajistis. E lòt nouvèl, lòt nouvèl tris, Ti Grèk pran nan men. Ti Grèk se yon nan chèf gang ki t ap opere nan zòn Dèlma 95. Ebyen ti grèt medam e mesye ranplase yonyon nan penitansye nasyonal kote ke misye ap kid ap planifye kidnapin tribò e prabò nan kapital peyi dayiti. Pou plis detay rete konekte. Epi lòt nouvèl medam e mesye, lapolis mete anba kòd nan vil Okap yon chèf gang ki tap tante sove e ki soti nan kapital peyi a pou antre nan Okap Ayisyen. Ebyen lapolis mare l kon krab. Samson Lèpre Jòn pral fè gwo analiz, gwo deba pou jodi. Pou jodi vandredi 6 me 2022 a avanm kòmanse map salye tout moun e map swete tout moun ki te fèt yon jou tankou jodi a yon gwo bòn fèt. Medam e mesye avan n antre nan aktyalite nou nap fè yon ti bat bouch nou sou dosye kriz ensekirite sa ki nan peyi Dayiti. Medam e mesye map gade kèk jèn kap temwanye yap temwanye pou kiyès Y ap temwanye nan avantaj kyès? Y ap temwanye nan avantaj chèf gang anndan peyi Dayiti. La m ap konstate yon bagay nan Ayisyen k ap viv nan peyi Dayiti yo. Ta sanble moun sa yo gen yon mwatye moun, yon mwatye bèt. Konprann byen. Yon mwatye moun, yon mwatye bèt. Pandan se tan ou menm k ap fè analiz, ou di yo, reyalite y ap viv nan peyi Dayiti a pa bon. Gen moun ki menm ap fè vye kòmantè, ap fè vye kòmantè, di m pa konn sa m ap di a. An, pou m te konn sa m ap di a epi m te di nou apa, e e. Ep sipòte gang non paske nan peyi kotem ye a mwen gang pa sou moun Koman m pral fè di yon moun pou l sipòte gang men si m di w sa mwen menm se yon gang tou paske peyi kote map viv la mwen wè moun ki fè yon zak malonèt. Yo pap kite l fè de jèt tan sou moun, y ap y ap repatriye l rapid vit. Y ap arete l rapid vit. Men poukisa m pral di nou gang se yon bagay nòmal nan peyi Dayiti? M pap janm ka di nou sa, n ap toujou gen pwoblèm avè l. Pou moun ki apuye gang yo. M pa di, m pa di sa pou nenpòt moun. Gen anpil moun ki ap sipòte gang, dèske w pale mal de gang, yo tou prèt pou manje w. Men n pa ka pran yon peyi pou n redui lan gang. Fòk nou konnen gen Ayisyen konsekan tou ki p ap dakò. Yon pakèt mafya anndan peyi Dayiti, yo oblije tolere gang, men se pa tout moun ki pral dakò. Se youn nan rezon medam e mesye, lè yon otorite. ap lage bay anndan peyi dayiti gang awoyo men fòk gang sa yo konnen tou jodi se pa demen ou ka jwenn yon otorite ki sipòte nou jodi men se pa tout moun ki pral aksepte dezòd ap fèt anndan peyi a mwen menm m jire devan bondye. M jire devan Bondye m pa yon otorite nan peyi dayiti afè yon afè yon nèg konnen se gang ou prale anndan peyi a se w a janm afè yon nèg konnen ou pap travay ou pral jwenn lajan fasil nan leta non non yon nèg ou travay wap jwenn kòb. Moun ki sipoze jwenn kòb fasil anndan peyi a, li se yon endikape. Konprann byen. L ap se yon endikape. Moun nan pa ka travay, li jwenn sipò Leta. Men afè yon nèg konnen ou se lidè politik, Deske ou gen lidè politik, leta sipoze gen yon kòb apa lap ba ou? Non! Wap travay, menm jan ak tout moun pou fè kòb anndan peyi a. Wap travay, ou ap peye taks, wap nan avantaj leta paske wap peye taks. Men leta pa gen dwa ba ou avantaj san ou pa travay. San w pa travay. Mwen menm, deklarasyon patrimwàn mwen, popilasyon ta sipoze konnen l. Tout sa m gen, si m gen 2 kay, m di popilasyon m gen 2 kay. M gen 2 kay m di popilasyon an m gen 2 kay mwen men m vini pou m sove peyi dayiti pa fè yon nèg ou panse ke ou pral nan sistèm leta a pou al milyonè si ou bezwen milyonè mete may pou ou milyonè onètman men se pa nan kòb leta a wap al fouye non pou bezwen milyonè gen biznis ou ka fè. Gen biznis ou ka fè pou milyonè. Men se pa leta ki pou oblije fè tout moun milyonè anndan peyi a. Gen yon pakèt nèg, yo cho pou y al nan sistè, nan, nan, e, e, e. Yo cho pou y al, pou y al se senatè, pou y al se depite. Se paske yo konnen depi y al de, depite, senatè, se milyonè otomatik. Se milyonè otomatik. Medam e mesye, e lapolis fè yon dènye entèvansyon. E kote ke chèf gang sa a ki se chèf gang 4 ponyèt, misye plis te konn baze l nan zòn Ti Ginen. Epi medam e mesye lapolis mare misye. Kongra. Pa bliye misye se yon nan solda tou ki te alye baz gang Chen Mechan. Konprann byen. E 4 ponyèt sa tou se yon nan bandi. Konprann byen. se youn nan bandi ki te arive tire ti dam tou ansent ak 2 timoun nan vant li ki se Lovely Valcourt. Ebyen se bandi sa a ki te ki te fè krim sa a anndan peyi a. Ebyen lapolis mare misye bon grap. E menm 4 ponyèt sa a, menm 4 ponyèt sa a, se li menm ki te ranplase. depòte ki te konn nan lèse frape ak baz gang 400 mawozo. Ebyen se 4 pwen sa ki ranplase depòte a. Ebyen lapolis mare misye 2 zèl. Lòt nouvèl, medam e mesye, Nan penitansye nasyonal, gen yon lòt fenomèn ankò. Bon, li te la deja kòm te gen yon majò ki te eh ki te an tèt nan tèt de pon an, se misye ki te gen plis kontak, ebyen se misye ou te konnen. Ebyen gen yon lòt Konprann byen. Gen yon lòt gang ki nan Penitansye Nasyonal kote ke misye te gen baz li, alò ke li toujou gen baz li nan Dèlma 95. Misye rele chèf gang Ti Grèk. Ebyen, nan Penitansye Nasyonal, medam e mesye, kote ke chèf gang Yonyon te konn bay polisye Apena kòb chak samdi, yo te fè sòl sou do Yonyon. Madanm Apena yo te fè sòl sou do yon lòt. Prizonye te fè sòl sou do yon lòt. Byen, yon yon pa la, kiyès ki ranplase chèf gang Ti Grèk? Men peyi Dayiti. Ebyen, nan moman aktyèl, medam e mesye, dosye cho. Chèf gang ti grèk ranplase yonyon kote ke misye se li kap planifye kidnapin kounye a kòb ap vin jwenn li anndan penitansye nasyonal liklik nap lanse SOS pou dcpj epi mèt ap jije kote ke lapolis mare yon lòt gang nan vil okap kote ke misye soti nan fyèf Baz gang chyen mechan tap tante sove lapolis marel e nan vil okap. Se ansanm de pwezon tap fè gwo analiz gwo deba sou yo pou jodi e vandredi e 6 me 2022 a. Nap di tout moun mèsi babay nap kwaze nan lòt aktyalite parèy.